Nou di mèsi avèk pèp ayisyen an, tout militan de baz ki te reponn a lapèl lè n te mande yo souke kò yo kont 9 krakè, 9 raketè, 9 vòlè. Jodi a. Map di klèman, raketè, brakè, krakè, vòlè ki rele Gerard Jules kowonpi a, li rele komisè Dorval pou l di arete mèt Caleb Jean Baptiste. Dorval di misye m pa wè fòmil la. Misye di a minui apèl la fèt. Si misye pa arete nan reyinyon l te ye a wi, n ap asasine l. Epi l bay lòd pou asasine mèt Caleb menm jan l asasine Dickson Oreste la. Lè w di Gérard Jules, ou di raketè vòlè. Lè w di Smith Augustin, ou di raketè vòlè. Ou di papa krèy! Nou pa konn ki krèy misye tap fè lè l te Sendomeng, Sweet Augustin. Lè w di Leslie Voltè, m wont wi pou Leslie Voltè. Ou ansyen banm tout twal ki repare sou do pèp la. Ou ansyen banm tout twal wi ki te fin pral mouri tèlman l tap tranble. Li repare sou de pòt la. Lè w pran ti granmoun ki pa t menm ka mache, rele Edga Leblan fis, sa pa t menm ka mache, kounye a l fè vant. Vant li yon tèlman l vole, vant li yon bò. Lè w pran mezanmi kasèt nèg ki kase brh la wi. Fritjan. Vòlè sa a! Depi se kote ki gen kolèk rantre lajan, vòlè sa a se sa l fè sèlman. Finans sèlman l jere li menm. Se finans sèlman oubyen raketè vòlè, papa krèy, ki kase brh ki dwe souleve ou dè lajitis. Jodi a la, l ap fè lwa nan peyi a. Nou gen vòlè sa yo. Jodi a ki rantre nan yon konplo avèk yon vòlè ki rele Alfred Fils Métellus. Depi w di Alfred Fils Métellus, fò w di Myaaww! Premye fwa m wè nan tout egzistans mwen sou latè, premye fwa depi Ayiti egziste, gen yon minis finans ki nul konsa, yon minis finans ki nan vòlè konsa. Yon minis finans ki fè konplo kont la sûreté intérieure de l'Etat. Jodi a la, nou jwenn Alfred Fils Métellus, minis finans lan, ki mete avèk de krakè, de brakè, de gang, pou yo destabilize Ayiti. Gen moun ki pral di mèt Caleb se pou PM, mwen konn pou moun mwen menm, ou kwè se kote Ayiti ye a e la m ye? E pou Ayiti m ye e mwen menm. Men, si nou te vle jete yon premye minis, e pa a mwens de 15 jou nou ta pral jete l. Pandan ke. La police ap bay sekirite CSPN nan, nou konnen premye minis lan ki chèf CSPN nan, genyen lòt ki bay, mesye yap lage dwòn, yap mache rankontre moun, lè m di rankontre moun yap mache rankontre otorite nan peyi a, otorite polisyè, otorite jidisyè pou yo trake malfwa ki gen zam ilegal yo. Gérard Gilles ki se pòt pawòl G9 la, G9 a kravat la, Li pale avèk chèf pawòl Jenèf a Sapat la, ki se Babekyou. Babekyou di misye, M pral met tout pawòl ou deyò Jera Jil si operasyon pa kanpe. Ebyen misye pa wè lòt bagay pou l fè pou operasyon kanpe, li rele minis finans lan, li dekese 30 milyon de goud. Li voye bay Jenèf. 30 milyon de goud dekese. Babekyou di 30 milyon de goud la twò piti. Minis finans lan fè yon paj yon pwojè, yo dekese 25 milyon de goud ankò ba li. Fè 55 milyon de goud. Tande wi! Alfred Fils Metellus dekese 55 milyon de goud. voye bay Babekyou bay viv ansanm sou lòd Jera Jil e Babekyou di Kay premye volonte nou moutrem dezyèm sa pou moutrem kòm volonte fòk operasyon yo kanpe premye minis ki la ke m pa nan ren sa misye tou non men lap fon bagay nan moman an antanke chèf CSPN fòn admèt sa li di ke. Operasyon an ap kontinye DG pnh la di pa rezon operasyon ap kontinye Jak Adè di nan depatman lwès la li menm se pa tou chokola Jak Adè di rache manyòk bay tè a tout nèg ak zam ilegal DG pnh la di fòl moutre ke Li menm li bon bagay. Premye minis lan di mesye pèp la bezwen sekirite. Nan dènye moman an. Oh! Jeneral Jili a kete brake avèk Steve Augustin, avèk ti chinwa avèk lòt gang yo, yo di fòk yo destabilize Ayiti. Al sou telefòn Jeneral Jili la, sou pè chak jou pale a Babekyou. Aktyèlman la a, peyi a gen 2 viv ansanm. Gen 2 kategori de viv ansanm ke peyi a gen la a. Gen 2 kategori de je nèf. Gen je nèf a sapat la. Laprès ou tande? Tande byen wi. Gen 2 kategori de je nèf nan peyi a. Je nèf a sapat ki gen pòt pawòl. Lè w di je nèf a sapat ou di viv ansanm. Je nèf a sapat, antre parantèz, viv ansanm ki gen poul pòt pawòl Babekyou. Jimmy Cherizier, Ti Babekyou. Nou genyen yon lòt je nèf. a kravat, a kostim, ki gen viv ansanm tou yo ye, ki gen pou pòt pawòl, li gen 2 pòt pawòl, Smith Augustin, Louis Gérard Jules. 2 pòt pawòl Genève a kravat la genyen. Men Genève a kravat la, li menm a Genève a sapat la, yo se frè, se kòt kòb 2 gouden. Jodi a.

Ou vle tire mèt Caleb paske m pote dosye a kabinè de suits yo gentan gen rekizò a defòme yap pral mare w. Gérard Jules ou vle tire mèt Caleb paske li fè manman Titio Dorèz a tou pou kite l al temwanye dcpj pou depanse 5 fwa deja. E sa w konnen an ki fè w vle touye mèt Caleb Gérard Jules? Gérard Jules eske m konn nan vòlè avè w? Gérard Jules Lè tap kouri kay jovenel moïse tout moun wè video a lè w te nan konplo asasine jovenel moïse la m te avè w eske m te avè w nan konplo asasine jovenel moïse jera jules e paske pa gen jistis ki fè w pa mare w pou dosye jovenel jera jules la eske e paske pa gen jistis ki fè dickson oreste poko jwenn jistis pou mare w jodia la map di jounalis yo Objektif konfrans pou laprès la klè. Nou gen yon plent nou pral pote kabinè denstriksyon kont Gérard Jules, kont Smith Augustin, kont Ti Chinwa, kont Edgard Leblanc Fils, kont Fritz Jean, e konsò. Et kont Alfred fils Metellus Alfred fils Metellus Alfred fils Metellus sa a Se raketè volè Se gang sal sa a Se kowonpi sa a M tande minis finans ak ekonomi finans Se li menm ki bay kòb pou destabilize peyi a Se li menm ki an pou pale avèk tout gang yo voye lajan bay gang yo, yo te di yap fèl premye minis. Kibò? Gon 100 milyon goud li dekese. Yo gen yon pot plant ban mwen wi. Lap premye minis wi nan bwa kale. Aah misye ap premye minis bwa kale pa menm premye minis peyi sa. Bwa kale.
Epi jodi a la nou mande. Pou nou rete pi pre konstitisyon an, paske konstitisyon an di klèman, konstitisyon ayisyèn nan di klèman lè gen vid prezidansyèl ki sa pou l fè, premye minis lan ap rete pou l jere lè zafè kourant dan le delè de la lwa. Atik 149.
Tande, konstitisyon an di lè gen vakans prezidansyèl, se premye minis lan k ap rete pou l jere lè zafè kourant. Eske sa e pou yon bon, eske sa e pa konstitisyon k di l? N ap rete pi pre konstitisyon an. Answit, atik 19 nan akò a, akò avril la tou, li di sa. Li di tou, depi yo gentan angaje eleksyon, e premye minis se kote pou fè eleksyon. Ebyen tande, jodi a la, mwen menm m pa zanmi premye minis non. Mande misye si m janm pale avè l nan vi m. Bon jan m wè nèg, m pa bezwen wè premye minis tou. Men gen yon bagay, gen yon bagay! Eske Nou pa bezwen stabilite wi men se sou rezo sa mwen di ke mwen mande mwen mande e nou mande fok gen yon premye minis rapid la pou l pran responsablite l pou l lanse yon dyalog nasyonal pou l lanse yon dyalog nasyonal premye minis premye fwa map adrese m avèw mwen mande w lanse yon dyalog nasyonal ouvè bra w bay peyi a. pou kont dyalòg nasyonal, pou gen yon akò, pou gen yon gouvèneman lajmanlaj, pou chanje de minist, pou chanje de direktè jeneral, pou chanje de gang, pou pase men nan diplomasi a, epi pou nou stabilize, pou stabilize peyi a la a, pou eleksyon fèt. Se sa nou bezwen la a. Nou pa bezwen pyès raketè, pyès vòlè. Kounya la pral kraze peyi a pou di ke nou bezwen tranzisyon 2 zan. Kibò m pa ka pran 2 zan ankò non. Nou ka pran 2 zan ankò nan peyi sa. Pou Jera, kounya pou vye Jera Jil raketè vòlè, li jwenn a Moyiz Jochal raketè vòlè, nèg konsansis, li jwenn a Ti Klod raketè vòlè, Ti Klod y ap fè mache la nan dosye Jovenel Moyiz la. Sa se son dè pouritu.
Dè pouritu de la, du peyi. Kounya la pou yo bezwen fè konplo pou jete Jira Juli. Wè gen youn nan nèg sa yo nan CP sa yo, malgré m wè non l site nan brakè nan bagay bnc a, m pral ankete sou misye sanble sanble m pa konn si se manti yo te fè sou li men li pa siyen pou l kraze peyi a non vèti lè a. M ba w ka di anyen men wap ankete sou misye. Si misye pa nan vòlè, m a di l pa nan vòlè lè m fini ankèt la. Paske paske si Mrel pa aksepte fè tenten Moyiz Janchal ap di l fè la yo, Moyiz Janchal vòlè bèf.

Michelangela Jules avèk Smith Augustin avèk Alfred fils Metellus gang ki gendwa bwè fè sa la. Nou wè l, nou tande yon bri la. E pou m di nou, nou menm k ap batay pou stabilite nan peyi sa, nou menm k ap batay pou sekirite nan peyi sa, nou menm ki pa gen kan. M pa nan PM, m pa nan PM men pandan m pa nan PM nan, Si mwen se sa konstitisyon an di lè gen vil vakans prezidansyèl se li menm eske m oblije di paske m pa ladann pou pa la ankò? Si rete e pa menm rete 15 jou mezanmi non bagay pa menm rete 15 jou pa rete 15 jou epi kounye a pou mwen krakè vòlè raketè tankou Alfred fils Métellus Bezwen pran peyi m an otaj. Alfred tap ri m. Jera Jil raketò tap ri m. Sweet Augustin krakè. Papa krèy nan Sendomeng ou tap ri m. Prèt rate ou tap ri m. Ou tap ri pèp ayisyen. E m mande a lapolis. Pandan nap trake Jenèf viv ansanm ak sapat la fò l trake pou mwen.

de G9 ak kravat la yo pa merite dwon tou? Ba yo dwon! Bay dwon sou G9 ak kravat, bay dwon sou G9 ak sapat, yo tout se vòlè. N ap lage dwon sou G9 ak kravat la, n ap lage dwon sou G9 ak sapat pou nou pwòpte peyi sa. Ki dwon ou pale?
Arestasyon an? Non, dwon touye a. Dwon ki ka touye a. Ou pa pè konsekans? Dwon eksplozif la. Ou pa pè konsekans apre deklarasyon sa, Mèt Kaleb? Oh la police son fòs legal wi frèm m pa di m pa di m pa di sivil al lage dwòl ki wòl la police pwoteje sèvi e pa vre si se pwoteje sèvi son fòs ki legal mwen dil depi se kote k gen gang lage dwòl mwen di lage dwòl kote k gen gang mwen dil si la sou telefòn Gérard Gilles la wè Gérard Gilles nan gang e

Lè se fòs legal pa gen anyen ou pa ka di ensitasyon bagay se fòs legal ou mande pran responsablite l fòs fòs legal la touye Jenèf a sapat yo pou n jwenn lapè touye Jenèf a kravat yo pou n jwenn lapè Donk nèg sa yo se papa ak pitit?
Gen pòt pawòl li ki se Babekyou Jenèf a kravat gen 2 pòt pawòl Smith Augustin Gérard Gilles tout se vòlè tout se karòt Jodi a la vòlè konfime.
patante, enpoze.
Vwala. E, jodi a ankò, gwo bagay ki grav. Yo fè konplo.